E si nou tout pa leve goumen, nou tout ap mouri ansanm la. Absoliman.
E jodi a nou vin la pou nou denonse kisa? Jistis sa a, e nap salye majistra Wilner Morin ki pran kouraj li a de men, paske se jistis sa k met Ayiti nan sa li a la. E tout moun. Se jistis enjis. Tout a fè. Tout moun ap pale de peyi, de peyi, de peyi. E tout peyi nap pale yo jodi a sa yo ye a, se paske yo gon jistis ki fòt. Men isi nou menm se lenvès, se jistis la k met Ayiti nan nivo l ye a la. E tout nèg ki deside jodi a swadizan yo ta kab sèvi peyi a, e ki son dwa yo genyen pou yo sèvi peyi a, men yo sèvi l nan enterè pa yo, yo deside yon bon maten al lekòl de dwa, fin fè yon sizan la ap milite, epi al lekòl majistrati pou yo vin jij ou sibtiti komisè, epi met Ayiti nan sa l ye a la. Vwala ke ou pran. Python Jean Hérolde, Confident Joseph Schiller, Louis Jean Josieu ki arete nan kestyon pakè ki kraze. Bob se m konnen ou se avoka de pwofesyon, jis gade konfigirasyon pakè a e m kwè ke w aprann ke lapolis te la e ki te menm mennen detni.
Se kouri yo kouri. Ou dakò? Yo kouri epi menm machin lapolis lan bandi yo pran. Tout afè.
Kounye a pou yon nèg di m, dayè m ap adrese dirèkteman avan avèk minis jistis la. Minis kòman w santi w pou ou mande ministè yo konvoke mesye yo ki se e dayè moun k ap travay pou 10 mil goud yon pitans monnen ki pa menm ka regle anyen pou yo. Men fek nou fin regle afè nou nou kraze pakè nou paske se sa nou te bezwen fè. Asime nou.
Epi jounen jodi a pou se mesye sa yo nou pran pou n moutre sosyete a ou di mwen lemond antye ke n ap fon travay epi n arete yo. E Erold anndan prizon an, konfidan Joseph Schiller, Louis Jean Josieu e ou raple w gen youn nan madan mesye yo ki te vin la, gen youn nan yo. Ki pat menm la ki an konje mesye kòm CG Lafontan te fè konnen ke li menm yap dekouraje l nan pakè a pou l remèt demisyon li te di ke l pap fè doktora l nan kesyon demisyon CG nou pa pral vin ba w la leson paske n konnen kòm entèlektyèl avize w konn sa wap fè men mwayenn se ke nap di w ou te deside remèt demisyon dèske ou pat dakò lè e minis jistis alepòk ke w te sou li a ou te di li pa gen dwa trete w de sibaltèn paske ou estime w konn li pase l. Men jounen jodi a kesyon n ap poze tèt nou, w ap rekonèt ke minis jistis ki la a ki ap ba w lòd la yo te arete l deja li menm e pou malveyans. kote ke l te jij de pè nan e e miragwan mentnan ou dakò nan nivo ke w ye pou w ap ekoure moun o zòd de misye e mwen menm map m pèdi la paske ou te remèt demisyon paske ou pat dakò ou menm mache nan lojik e komisè e e e e minis jistis la alepòk. Ou vle di gen konti gen ti kontradiksyon? Non men bon msi.
Ou son nèg ki trè entèlijan. Men si misye te dakò remèt demisyon e piske l pat dakò ke e li te di a lepòk minis jistis lan li pa konpetan. Mentnan map mande eske misye se li l konn li ki fè jodi a yo ta arete l nan sa yo ta arete l la epi ou menm ou dakò e komisè gouvènman l jodi a. Ou imajine w yè CJA pran yon desizyon mwen kwè nou tout tande l e pa bliye ke yo di le parquet est un. e endivizib. Li pran desizyon li di ke e pèsòn paketye pa gen dwa ni nan sou komisarya, ni nan komisarya, ni nan prizon yo voye yon òd liberasyon san ke se pa li. Mesye, n ap kraze peyi a. Fòk gen moun, mesye, fò n dakò gen moun kounye a ke n ka deside al tiye yo, men ki vin bay pèp la verite a. Paske si pakè yo sou ekip vòlè k ladan yo, ke n di, ke n di pèp la sa. Ke n di pèp la sa. Si ou anba a, anba gen anba gen 24 sibtiti ou menm fè 25 ki se komisè an chèf. Jodi a pou pran yon desizyon konsa, men kounye a fò n di pèp la ke rès moun Gavò yo se vòlè yo ye. Non men, men ki wòl, ki wòl chèf pakè a li menm
Chèf pakè a? nan ka sa a wi? Enben ban m reponn ou.
An n pran, an n pran, an n pran e mesye sa yo arete a, swadizan yo di ke gen youn nan yo. ki ta pran 250 mil dola ameriken, se sa li ye wi, e sa k fè y arete yo, bay la pou pale nan men bann izo yo pou te bay yon sibtiti. Mesye, sibtiti sa a, li te kwadèboukè.
Nan menm enfòmasyon yo, tankou ou pa san savwa, e ke enfòmasyon sikile ta lese konprann ke yo jwenn gen kontak sere, ant youn nan moun yo epengle yo ak tèl ansèy gon kesyon de ponp gazolin, se ke m pat konnen Guerrier, m pat konn si izo te gen ponp gazolin, gen youn ladan yo m kwè ke ki jwe yon gwo wòl andan ponp gazolin izo a. E lè m te mande eske gen detay vrèman sou enfòmasyon sa, e yon sous bò kote pakè a fè n konnen wi, Gen bon jan endis. Kisa w, ou okouran de enfòmasyon sa? Bon se, bon se, banm reponn ou. Ou wè, ou wè, ou wè, ou wè sa nèg dayè, toutan w ap di l, nèg bandi yo se yo pa vle pran palè nasyonal la. Ann pa bay tèt nou manti. Non, petèt yo pa jwenn, yo pa fè vye lide politik abolotcho yo konfyans. Konfyans, egzakteman.
Paske yo menm pou yo pran l, yo pa ka kenbe l. Yo pa ka kenbe l. Petèt yo fè yon estrateji gèrye. Yo rann yo kont si yo pran l, yo okipe l. Yo ka yo ka mouri e e an gwoup ou konprann sa m di w lan an kapab gen yon atak swa etranjè kèlkonk e yo ka mouri an gwoup sa se premyè refleksyon yo epi dezyèm refleksyon yo si yo pran kiyès nan nèg sa yo la yo wè yo ka bay li. Se paske yo pa gen moun ki pou patwone mouvman. Vwala. Si yo gen yon lidè politik ki di pran l ba yo. Yo pran l deja. Kote m ap pale la a twò piti pou yon nik leve yo pran l. Egzakteman. Se vle yo pa vle.
Ok. Epi ki enterè yo gen pou yo pran l? Pa gen lò anndan Guerrier. Pa genyen boksit anndan an. Pa genyen dyaman anndan an. Ou konprann sa m di w la? Se vle. Bon, bon Guerrier, ann, ann, ann, ann serye mesye. Pou sa k gen anba lavil la pandan 4 jou la a, se pran lokal Palè Nasyonal la ki yon defi? Anben vwala.
Bon, Bab se, an n tounen sou Rosenberg la, pou n tounen sou kesyon ponp gazolin ou pale a. Rosenberg lan, li te sibtiti komisè Kwadèboukè. Wi, wi, wi, ehe.
Ok?
M kwè se yon jij, jij Rosenberg. Sibtiti, sibtiti, ok? Ehe. Nèg sa pa vle wè lajan li menm. Men, misye gen lè te pwomosyon, mesye, mesye, fò n, fò n, fò n konprann sa k ap fèt nan peyi a. Misye te pwomosyon ansyen minis Ali. Ok? Rudy Ali. Jean Rudy Ali. Jou, ou ta ou konn al kwadèboukè. Kwadèboukè se sof biwo komisè an chèf la ki gen yon ti klimatizè ladan l. Kounya menm nan rèv m ap pral kote konsa. Ok, vwala. Sa vle di ke lè yon nèg anba kòm sibtiti, se ti vantilatè, si gen, si gen kouran lè sa. Paske se pa, se pa yon kote ki ekipe vrèman. Nèg sa yo pa vle wè lajan, yo pran l, yo transfere l, yon kesyon dosye. Mesye, pou w di m w ap ba yon nèg sanksyon de Kwadèboukè epi se Pòtoprens ou voye l? Ah misye Ran mwa fouro saj nou pèdi Ebyen misye vin la nan parkè pòtoprens li vin pi vòlò Waww Non men non men sak pase Ah men vwala
Mentnan mentnan yo di ke se youn nan Ki yo di pa yo pa yo Eske se yo pale de chaj yo Toutafè yo bay misye yo ok se youn nan yo ki ta pran 250 mil dola

pou l pran kòm yon ak pou mwen jiridik li fè vèbalize l retranskri l e mwen menm sa k te pouse m al tande voice izo a an pwofondè te gen yon kontansye konsa wi paske nan voice izo ap pale avèk zanmi l lan ou la Guerrier li di klèman nèg yo ap plede woule l epi toutan nèg yo ap di pa gen seyans. Epi anben anba je l la la, yo mennen moun vin jije. Donk, lè w pran kontni Voice Izo a e aksyon komisè gouvènman an e revelasyon sou sibtit ou sot esplike a la a, sanble gen endis. Ebyen vwala. Sètadi ke menm sibtiti sa a. Se li ki te libere jenòm ou sonje k te fizye fizye e sekirite e minis Pradel Henriquez la wi.
Ah bon?
Se la gen. Ah wi, se se menm se menm e tout afè se menm e menm strikti sa wi. Yo yo ki te gentan pati epi kounya pou yo pran 3 mesye yo pou ekoure pou di ke se se se youn nan yo ki te pran kòb nan men bann izo mesye. Jistis la bade anba sou Bisantnè a? Non men, bon se. Men pè plas li vrèman se ta toujou rete bò lanmè a. Egzat. Paske si l nan eta sa, si l pa vle nan eta sa, ou pa ka al mete l nenpòt lòt kote. Egzat, egzakteman. Sa vle di ke kounye, kounye a. Jistis bade konsa Guerrier, se kite l kote anba a. Ou pa ka al pran l, al trennen l mete l Petyonvil, met wot frè, paske je, si sa w sot di yo se vre, anba a, jistis la e pa bade sèlman l bade. A ben vwala, kounye a se, se sa m di w. Fò, fòk nèg yo dakò, gou, jèn gason, jèn fanm nan anndan peyi a. Pou yo di bagay la janl ye. Paske jistis la omwen tout moun te ka konprann si mwen m gon pwoblèm avèw n gon demele kote m m paka ap deside bay tèt mwen jistis swa rale zam sou ou ou rale manchèt m koupe tèt ou se non pakè oubyen se non tribinal pou n al trete bagay la pa gen sa ankò frè m. Bon, ok, nou pap fè pwosè a la. Di nou nan ki faz dosye a ye, ou menm ki avoka detni yo. Eske yo parèt devan jij yo? Ki sa yo repwoche yo? E nan ki faz ou ye avèk dosye sa a? Bon, se men se ke nou te fè. E mwen avèk mèt Gabin D'Haiti, e nou te tousuit pandan mesye yo nan komisarya Kanapevè la, se la yo te ye. Dayè lè arete yo anndan ministè la, se la yo moute avèk yo. e nou te gentan depoze yon rekèt pou pèmèt ke nou nou te e mande yon men leve ou konn se ke yo fè si le chan yo pran mesye yo yo gentan desann avè yo penitansye nasyonal ok pou ta ke ou konn sak deranje m se pase ke e gon gon veleyite pou al fèmen nèg yo anndan penitansye nasyonal pou kisa se mwen m se se sak kesyonman pou kisa yo gentan pran mesye yo si le chan e dayè. E gwo egzanp m ta ka ba w e ki pase lotrejou la e ke ou menm ou okouran. Mesye, se pa dat dezòd sa ap fèt anndan pakè a. Gwo grefye yo te arete tou dènyèman anndan pakè a. Li fè nenpòt 8 mwa anndan kanapevè la la. Men, piske yo te dakò l fè 8 mwa, se paske l te nan rezo a. Ok. Yo te arete l se pou se pou dosye ke kò di deli e e e e bi lako. Donk se yon kesyon de lajan. Men vi ke li gen pou komisè li t ap travay, li gen pou sibtiti li t ap travay, yo dakò l fè tout tan an nan soukomisarya a, epi kou yo moute chèf, yo libere misye. Mesye, fò n di bagay la jan l ye. E mwen m te menm wè misye, misye te fè konnen, menm minis jistis alepòk ki konn, ki mande arete l la, li konn voye nan pakè a pou mande voye katouch ba li, menm katouch li arete kòmkwa yo arete nan men moun kòmkwa di deli.
Sanble dosye bato Lili an ap ede nou dekouvri kiyès ki kiyès toutafè jan konn ap di a kiyès ki kiyès men mwayennan mwen menm vin la maten poun di kisa poun di ke bon se jan konn ap di a ke pèp la eske bato sa pa yon bato ranje gèrye se yon bato ranvwa paske janm wè bato sa ap fè gwo otorite pran latranblad la son bagay tèrib mwen e premye fwa paske gon bann zak ki konn fèt nan peyi a tout moun konnen. Bagay yo rete konsa. Bato Lili a menm menm gèlè son yon bagay. Non men tout afè men men pa bliye pèp ayisyen son pèp kap priye tou ou dakò fòk yon lè Bondye ta di yon mo pou nou e poum fini ann ann pran kwadèboukè mesye jis gade m diw konfigirasyon kwadèboukè. Men si sa w sot di yo se verite, moun kap kouri pou Izo, 400 mawozo, lanmò 100 jou, ti lapli, gougòy etc.

Gade pastè legliz la. Se chef la k debake wi kal di jounalis pa dwe nan kondisyon sa wi libere etc m tande radyo a yo dim nèg la son nèg de byen lye hein nèg sa yo gen de kou gen de kou gen de fwa bay men leve wi e bisantnè a la yap rann mwen yo pral bay yon men leve pou konfrè a guerrier konfrè jounalis la yo pral bay yon men leve pou li paske yo tap tande jounal la yè yo paka rete endiferan yo paka kite. E chef Penny ap fè tout gòl sa epi yo menm menm menm yo paka fè yon jès? Nou ta swete sa wi.
Yon ti tribinal konsa nan Kwadèboukè. Se kad administratè l genyen mesye. Yon ti pakè wi. Men fò pèp la konn sa. Se kad administratè wi. Yon ti pakè la genyen. Nèg politik pran pakè a boure l avèk administratè. Poukisa nou fè sa mesye? Donk, jan yo sote pakè Kwadèboukè a, piga n al antre l nan ensekirite jeneralize a, se ka.

Son ekip nèg ki deside pran jistis la an otaj epi swadizan pwopòz se yo k pi meyè, k ap pale bon franse anndan peyi a epi se yo k pran sosyete sa an otaj. Vwala ke jodi a yo pran ti mesye yo fouye anndan prizon jan m t ap di w la pou pwouve ke pakè kraze e ke se nèg sa yo swadizan e dayè pandan komisè a retounen la yo kase pakè a sou li 9 fwa. Li pa janm pran desizyon menm pou dezyèm fwa ou twazyèm fwa pou sa pat rive. Mèt fanmi moun yo ap tande w ki nan prizon an donk di nou kisa w ap fè e ki espwa yo kapab genyen? Bon seke nou menm nou deside fè e nou pran tout desizyon nou e sak fè nou fèl sa maten an e poun e mete opinyon nasyonal e entènasyonal nan kesyon dosye sa. Pou pwouve ke nèg yo dayè pa gen tribinal, dayè tout tribinal fèmen, yè m kwè si w ap tande ou tande prizonye pran lakou penitansye pou kesyon manje, epi kounye a pou w pran moun dayè pa gen tribinal menm jij Morin di sa, epi w pran moun w ap foure nan prizon san w pa menm tande yo menm. Jodi a nou vin la pou n mande liberasyon nèg yo purman e senpleman. Python Jean Hérold, Confident Joseph Schiller, Louis Jean Josué. Mèsi. Mèsi bokou Carel.